E donk mwen santi m vrèman kontan, mwen santi m erez ansanm avèk ou. W ap gade kò m, gade m santi kò m byen. Epi m pral dèyè travay paske nan biwo kote yo bezwen travay la yo bezwen yon moun ki gen yon bon kò. Mesye a di, wi cheri, m wè sa wi, m wè w byen bèl, ou byen joli. Ou anfòm, m renmen sa m renmen w cheri. Kounye a lafi a di, ok, pa gen pwoblèm non. E komès ou t ap, metye komès ou t ap fè, ou t ap fè lè ou te gaya, m ap pouse w mete deyò, mwen m pral dèyè travay. Ann ale. Yo tou ap gade vre apre kelke minit manzè rive kote li tal deye travay la nan biwo a epi moun ki gen pou resevwa l la fin resevwa li epi li pral mennen l kote antèt la kote chèf lan epi vreman vre e lè l rive epi li pral pale e pandan l pral chita wè li pral chita mesye a di non non non pa bezwen chita non bat pase lòtbò. Epi misye ap kenbe men li vire l. Misye di wi, ou nan fason m. E sa se moun sa yo m te bezwen, moun sa yo m renmen an nan travay mwen an. Li rale li rale papye manzè t al depoze a, li di waw. Menm lè se pa vre men li renmen fi a, li di waw ou ta e m pran enfòmasyon ke ou ta yon bon travayèz ou ye, ou travay byen, tout bagay anfòm. Donk e m ap bezwen w pou w travay isi ansanm avèk mwen. Epi e pandan l fin pale avèk fi a konsa, l ap di fi a kòman. e li bèl donk li renmen jan de moun sa yo epi fi a di ok pa gen pwoblèm misye di misye kontinye ap pale avè l toujou epi fi a di konsa ok pa gen pwoblèm mèsi davans paske paske ou asepte nan travay la li voye fi a nan li voye fi a nan ofisin epi misye gade fi a gade l gade l an wè li souke tèt li yon ti tan aprè epi fi a lakay li avèk mari li epi lap fè lap fè lesiv lakay la epi lap pale avèk nèg la di kounye a la di nèg la m kòmanse santi m fatige avèk ou m santi m dekouraje avèk ou ou se yon sèl kote ou pa ka fè anyen ou pa ka fè anyen ou se yon sèl kote ou pa ka fè anyen ou pa itil anyen lakay la mwen menm map kouri moute kouri desann epi ou menm ou la ou pap fè anyen fi a di m pa kapab ankò misye di cheri ou pou li ye kouman m fè malad li di wi m konnen m konnen men m santi m fatige m sesi m sela. Gade manzè fache. Mwen kwè manzè vreman fache. Men mesye dam si nou te konnen poukisa poukisa misye nan eta sa la. Humm. Yon semèn aprè epi wap gade kote manzè e talan travèl la vreman li tonbe nan relasyon avèk nèg la avèk mèt biwo a. Li tonbe nan relasyon avèk mèt biwo a. Li kite maril lakay lan fin kouri dèyè maril. Waw li kontan. Donk li gentan renmen misye la, li gentan damou. Misye fin bal de ne la, ou konprann? Misye fin bal de ne la, li santi l byen kontan epi donk e misye byen sèvi avè li. Donk li gentan konnen li menm si li pa chèf nan travay sa, travay sa pa gen moun ki pral mennen l ankò ladan l. Donk li kontan. Konsa medam yo, lè li rantre lakay li, blow! E pa lakay li non. Lè li soti nan chanm kote misye a epi. Demwazèl la rele li, direktris lan rele li, l ap pale avèk li, l ap ba li yon konsèy. Li di, cheri, m wè ou se yon bèl demwazèl. Yon demwazèl ki gen kalite, ki vrèman kyout, ki vrèman nòmal. Men m pa ta renmen ke ou al lage kò anba chèf travay la non, paske se yon blofè li ye. E se yon fason ke de mesye yo pou pa egrèt, paske m wè se yon bèl ti fanm ou ye. Li di, ou frekan anpil, ou malelve anpil, m twouve ou trè stipid. Pou ouvri bouch ou pou di m tenten konsa. Sa w gen pou wè nan sa? Sa w gen pou sa w gen pou w gade nan sa? Ou frekan anpil. E pa son fanm frekant ou te ye. Okontrè lòt semèn la se mwen k pral chèf ou. Ou wè kote w ye la? Ou tou ou gentan pa vo anyen. Ou gentan pa vo anyen. Mèsi pou konsèy ou. M pa bezwen konsèy ou tande. M pa bezwen konsèy ou vye bagay. li vire do l ale. Li pral lakay li. Li panse bagay yo t ap pi bon pou li. Fi a vrèman tris. E kèlke tan apre, epi manzè lakay li, pandan manzè lakay li, trè fache wè li vini avèk yon bas. Li mete sou tab la pou mari a, mesye a kokobe. Lè nèg la ale pase men l pou pran bas la, bas la tonbe. Men li tal bal li nan men paske l konnen nèg la mal la li ta bal nèg la li nan men paske nèg la son on kokobe li ye mwen poko ap di nou kòman nèg la fè kokobe men m ta renmen se nou menm pou ki ta va pran tan nou pran sans nou gade videyo a pou nou ka wè kòman misye fè kokobe manzè pa rete ranmase rad li di misye kannsaww lakay la m pa kapab ankò m pa ka sipòte ankò jomebooy jomel al gode ak li ya jomebooy. Yo non te kelo, ya yo ten gon hombre que me satisfarse. Li di mi, li di misye gade mwen kounya m gon nèg ki sa kap satisfè m, kap ban m tout sa m bezwen m pa bezwen ankò ok, m pa kapab m pa kapab ansanm avèk ou ankò, m ale m pral avèk kokobe. Waw misye humm misye tris misye ap kriye cheri.

Epi Demwazèl ap mande misye sak mete l nan sitiyasyon sa men l ap esplike l. Gade, gade vizyon an mennen. Pandan l te nan lari a madanm li, yon machin t ap pase. Lè l voye je l wè machin nan pral frape madanm li, li kouri li pouse madanm li pou machin nan pa frape li. Epi machin nan pase se misye l pran. Men pou ki rezon misye koube epi fi a kite misye. Waww. Mesye map di nou yon bagay nou menm gason nou twò egare nou twò egare mesye gen yon seri de aksyon fòk nou pa fè tou pou fi paske sa ou fè pou fi an ki pèmèt jodi an wap soufri an se li menm ki pral pèmèt fi an kitew demen epi fi an di ou pa gen pwoblèm lè fin esplike li di m konprann sa m konprann ou pa gen pwoblèm men mwen menm m la pou m edew m sonje lè nou te lekòl ansanm ou te kondi sik mwen bagay sa yo m la pou m edew m pap kitew pou kont ou m pap kitew e m te toujou di mwen menw malerezman ou pat. ka konprann sa, men jiska mentnan kote ou ye sou bekin nan la, kote ou koube la, m vle demontre ke le menm lanmou m te gen pou ou an, se li menm mwen toujou gen. Waww! Lè m ap di nou sa mesye gen lanmou, gen lanmou, gen moun ki renmen moun. Ou pral wè la, enfimyè a ap pran misye, l ap pouse li, l a ale avèk li. Epi, la kounyea manzè kite kay mari li epi wap gade wap wè manzè parèt nan chanm lakay misye kote nan ofisin nan kote misye tap pale nan telefòn lap di cheri m tounen m tounen vin jwenn ou m tounen vin jwenn ou m pap ret a marim nan kò m pap ret misye koupe apèl la di sak pase li di cheri ou konnen m paka viv san ou m paka viv ren ou vin pran afèm vin jwenn ou bay sa yo misye ap fi ap esplike misye li di o o ou genlè fou ou genlè pa byen nan tèt. m gen madanm m gen pitit m gen yon relasyon map mennen pou vin di m konsa kounye la epi ou kite kay ou e manou ou kite kay ou epi ou pral ou vin jwenn mwen misye metel deyò kon chyèn misye metel deyò kon chyèn epi pandan misye fin metel deyò se la manzè kòmanse ap panse donde voy dios mio donde voy Elmano humm elmanos elmanos mesyem yo mesyem yo pran tèt nou mesyem yo epi yon ti tan aprè wap wè kòman manzè nan lari men pandan l tan l nan relasyon avèk misye a li te gentan pran sida nèg la te malad men kote l vin tonbe wap gade la de moun ki vin leve manzè la se enfimyè a ki te se enfimyè talè nou te wè ki te vin pran misye a. avèk nèg ki te kokobe a. Kounya pandan li lopital la, wè, yo te metan rele anbilans epi yo al avèl lopital. Kounya se kounya Manza voye je li gade li wè se mesye rele Kalo, li di Kalo, li di m pa kwè se ou, se ou? W ap wè finis la pran Kalo, li fin fè tout sa k posib, Kalo, li pran swen Kalo, Kalo vin bon kounya la, jis Kalo vin doktè avèk mis la kounya la. Kounya lè l di misye m renmen w. M toujou renmen w li di non cheri sorry this is my wife men madanm mwen lè l pran rezilta tèks yo tal fè a li di manzè ou gen 4 grenn lèt la manzè ooh manzè etone manzè gen 4 grenn lèt la lè m pale de 4 grenn lèt la tout moun konnen se sida manzè gen efekte a sida li te kite mari l li tal byen li panse li ta pral byen pase.